Gras lè yo fache. So, si w se yon moun konsa, ke w se premye moun nan oubyen dezyèm moun nan, yon bagay ke w ka fè pou, pou olye de fache, olye de reyaji, oubyen olye ke ou pa reyaji men apre sa pawòl sa plede pase nan tèt ou, pase nan tèt ou e ou santi ou ta reponn moun nan, ou santi ou ta di moun nan, ou ta, ou ta, ou ta pale lèd avèk moun nan. So, ban m pataje yon istwa avèk ou rapidman. Gen yon moun ki pwòch a mwen menm ki di yon bagay, e ki pa sa, ok. Mentnan mwen nan pozisyon pou mwen reponn li, mwen nan pozisyon pou mwen, pou m fache, so m fè yon lòt bagay. So se bagay sa m ap pataje avèk ou. E sa m pataje avèk ou yo se kisa yo ye? Se swa eksperyans mwen viv oubyen eksperyans m tande lòt moun viv e lòt moun ki fè plis eksperyans pase m. Ok, so kisa pou fè? Pandan, pandan on segonn ok menm si sa pran w on segonn pou fè l paske moun nan kap di sa lap di w lan lap pale pandan on segonn pran le tan tande wi pran le tan pou obsève menm si se on segonn sa pran w paske ou konn nan sitiyasyon ou oblije reyaji vit menm si se on segonn sa pran w pran le tan pou obsève tèt ou obsève emosyon kap travèse w ok se kòmsi ou Sa e ou menm epi ou menm ap gade ou menm ankò. Pran on segonn pou obsève emosyon kap travèse w. Ok. Pran on segonn. M pa di w pran on segonn pou analize emosyon an pou di li bon, li pa bon, m pap fè sa oubyen m pap fè sa. Non. Ou pral obsève. Ou pap jije non, ou pral obsève. Gon gwo diferans ant jije avèk obsève. Lè w ap jije, w ap di, ki bagay k ap pase m la a? M pa konprann non Johnny. Non, non, non. W ap obsève. Ok? Paske pouvwa ke w ka genyen, se pa reyaji pa rapò avèk yon bagay ki pase. oubyen pè oubyen reyaji pa rapò yon bagay kap vini pouvwa ke ou ka genyen se kounya ok e tout bagay ki rive w yo rive w nan kounya moman prezan donk yon bagay pou fè wap pran yon segonn pou obsève emosyon kap travèse w lè moun nan ap di w sa lap di w lan mètnan lè w fin obsève l wap reveye. E lè w ap reveye, w ap pran desizyon. Lè w pran desizyon sa a, ou ka chwazi reponn moun nan oubyen ou ka chwazi pa reponn li. Si w chwazi reponn li, ou ka reponn li nan sans ke pou w di l sa l di a e pa sa oubyen men evite evite pou pou pèdi kontwòl emosyon w. E si ou pran on segonn pou obsève sa k ap travèse w lan, ou mèt kwè m, ou gen mwens chans pou w pèdi emosyon w. E si w pèdi emosyon w, imaje w sa k rive, se moun nan ki gen kontwòl ou, se moun nan ki domine w, Ke l vle fè l pa mechanste, ke l vle, ke l ap fè l enkonsyaman kote l pa konn sa l ap fè an, ou menm ou pa dwe kite sa rive paske se ou ki dwe gen kontwòl emosyon w, se ou ki dwe mennen emosyon w, ou se ou menm anndan ou menm, y a le moi, y a le je. Donk fòk ou gen kontwòl emosyon w. Epi, ban m di w, lè sa rive, w ap gen plis kontwòl sa w ap fè, w ap gen plis kontwòl sa w ap di, Se pa yon egzèsis wap ka kòmanse fè imedyatman, men son egzèsis depi ou kòmanse fèl pwogresivman pwogresivman wap wè gwo rezilta ke lap ba ou ok. Donk m envite nou fè egzèsis sa, m salye tout moun ki te branche yo, pataje videyo sa avèk lòt moun ke nou konnen, nou pral sou wout lan talè, nap fon lòt live, si w gen kesyon, kòmantè pa ezite tape yo anba, pa bliye moman wap viv kounya se li k pi enpòtan. Ok e pa bliye si w ap tande mesaj sa a, si w konnen moman w ap viv kounye a li k pi enpòtan, si w pa t konn sa m di w li, pataje mesaj sa a avèk lòt moun paske gen anpil moun ki pa konn sa, gen anpil moun ki reyaksyonè e ou menm gon bagay ke w ka fè. Pran yon segonn pou w obsève emosyon k ap travèse w, pa pou jije men pou w obsève. Dezyèmman, lòt yo ou wè ki gen emosyon k ap travèse yo an, ke emosyon yo domine yo. Gon bagay ke w ka fè. Genyen konpasyon nan kè w pou yo. Ok? Paske yo nan dòmi. Donk ou menm, reveye w, sòti nan dòmi ke w ye an, epi olye ke w fache, ou kraze, brize, pran yon segonn pou w obsève e deside si w ap reponn moun nan oubyen si w pa p reponn li. E si w pa reponn li, si w pa reponn li, silvouplè, silvouplè. Obs, Pran yon segonn pou w obsève tèt ou apre k ap rimine repons ou santi w ta bay moun sa a paske w pa t reponn li lè li te di w pawòl lan. E lè w pran yon segonn pou w obsève repons ou ta bay moun sa a, w ap gade tèt ou. Se tèt ou ankò k ap gade tèt ou. Lè sa a, w ap reveye e lè sa a, w ap sispann pran lepase pou w reviv li oprezan. Paske sa moun lan fin di w lan, li di w li nèt. Li lè pou ou reveye w sa pase la pwochèn fwa petèt wap evite pou sa rive la pwochèn fwa petèt wap evite pou ke w met tèt ou nan pozisyon sa men si w chwazi reponn li ou ka reponn li nan sans ke pou w di l sa l di a e pa sa oubyen men evite evite pou pèdi kontwòl emosyon w. E si ou pran on segonn pou obsève sa k ap travèse w lan, ou mèt kwè m, ou gen mwens chans pou w pèdi emosyon w. E si w pèdi emosyon w, imaje w sa k rive, se moun nan ki gen kontwòl ou, se moun nan ki domine w, Ke l vle fè l pa mechanste, ke l vle, ke l ap fè l enkonsyaman kote l pa konn sa l ap fè an, ou menm ou pa dwe kite sa rive paske se ou ki dwe gen kontwòl emosyon w, se ou ki dwe mennen emosyon ou, se ou menm anndan ou menm, y a le moi, y a le je. Donk fòk ou gen kontwòl emosyon w. Epi, ban m di w, lè sa rive, w ap gen plis kontwòl sa w ap fè, w ap gen plis kontwòl sa w ap di, Se pa yon egzèsis wap ka kòmanse fè imedyatman, men son egzèsis depi ou kòmanse fèl pwogresivman, pwogresivman wap wè gwo rezilta ke lap ba ou. Ok, donk m envite nou fè egzèsis sa, m salye tout moun ki te branche yo. Pataje videyo sa avèk lòt moun ke nou konnen. Nou pral sou wout lan talè, nap fon lòt live. Si w gen kesyon, kòmantè, pa ezite tape yo anba. Pa bliye, moman wap viv kounya se li k pi enpòtan. Ok e pa bliye si w ap tande mesaj sa si w konnen moman w ap viv kounye a li k pi enpòtan si w pat konn sa m di w li pataje mesaj sa avèk lòt moun paske gen anpil moun ki pa konn sa gen anpil moun ki reyaksyonè e ou menm gon bagay ke w ka fè pran yon segonn pou w obsève emosyon k ap travèse w pa pou jije men pou w obsève dezyèmman lòt yo ou wè ki gen emosyon k ap travèse yo an ke emosyon yo domine yo. Gon bagay ke w ka fè. Genyen konpasyon nan kè w pou yo. Ok? Paske yo nan dòmi. Donk ou menm, reveye w, sòti nan dòmi ke w ye an, epi olye ke w fache, ou kraze, brize, pran yon segonn pou w obsève e deside si w ap reponn moun nan oubyen si w pa p reponn li. E si w pa reponn li, si w pa reponn li, silvouplè, silvouplè. Obs Pran yon segond pou obsève tèt ou apre k ap rimine repons ou santi ou ta bay moun sa a paske ou pa t reponn li lè li te di w pawòl lan. E lè w pran yon segond pou obsève repons ou ta bay moun sa a, w ap gade tèt ou. Se tèt ou ankò k ap gade tèt ou. Lè sa a, w ap reveye e lè sa a, w ap sispann pran lepase pou reviv li oprezan paske sa moun nan fin di w lan, li di w li nèt. Li lè pou ou reveye w, sa pase. La pwochèn fwa petèt w ap evite pou sa rive. La pwochèn fwa petèt w ap evite pou ke w met tèt ou nan pozisyon sa. Men, an atandan, sa pase. Non m se Johnny Omelus, m te kontan live avèk ou. M espere ke ou te tande m byen. M espere ke ou pataje videyo sa. E jan m toujou di l, mesaj w ap tande an la, petèt li ka pa pou ou, petèt li ka pou yon lòt moun. Si l pou yon lòt moun, Pa bliye pa kenbel pou kont ou patajel e sil pou yon lòt moun moun nan ki zanmi w fanmi w oubyen nenpòt sa liye pou an atandan sa pase nonm se Johnny Omelis m te kontan live avèk ou m espere ke ou te tandem byen m espere ke ou pataje video sa e janm toujou dil mesaj wap tande an la petèt li ka pa pou ou petèt li ka pou yon lòt moun sil pou yon lòt moun pa bliye pa kenbel pou kont ou patajel e sil pou yon lòt moun moun nan Ki zanmi w, fanmi w oubyen nenpòt sa l ye pou ou an ki nan lis zanmi Facebook ou, li p ap tande mesaj sa a si w pa pataje l avèk li. Donk m envite w pataje l avèk li. Epi, jan m toujou di l, menm si w ta pèdi tout sa w genyen, menm si tout moun ta konnen abandone w, pa bliye si w toujou gen rèv ou yo, si w toujou ap gade videyo sa a, w ap gade m ou anvi, se ke ou toujou gen rèv ou yo. Si w toujou gen rèv ou yo, li pa janm twò ta pou w rekòmanse a zewo. E li pa janm twò ta tou pou w kòmanse reveye w. Kòmanse viv au moment présent paske se la pou vwaw ye ok so m ban nou randevou pou yon lòt live epi mwen ap fini an mòd chapo nan tèt epi linèt nan zye m ban nou randevou pou yon lòt live a la pwochèn babay.